Èske pèp ayisyen an avèk Leta ayisyen genyen devwa oubyen obligasyon pou kreye kondisyon legal pou fasilite ak favorize Ayisyen pou yon rezon oubyen pou yon lòt ki te fòse al evolye anba lòt syèl out ke anba otorite Leta ayisyen kote ke pou sa yo genyen kòm bagay, sa yo genyen kòm fòs, sa yo genyen kòm a tou kapab sèvi anndan espas ayisyen an kontribye a peyi a pou li gade pi devan. Frè m ak sè m ki nan lemonn, kòman nou ye? Jodi a, m vin trete yon sijè ki pa piti ditou. E pwofondè sijè sa a, mwen panse malgre m gen volonte pou mwen abòde li, se yon premye touch m ap bay, men se yon sijè k ap mande pou mwen fouye zo nan kalalou, detripe l mete atè. Lòtrejou pandan m sou LCI, Nou konnen sè dènye tan tantativ ki fèt e du kote de la Pologne e nou gen prezidan Macron ki ta nan yon elan si yon yon akò avèk Ukraine e ki ta sanble nan yon volonte an kachimini pou l ta antre an gè nan ka ke l'Ukraine ta santi l depase pa lè evenman pou l fè apèl avèk la France e vu ke la France yon peyi nucléaire. Nou tande e li pwomèt ke li ap du kote du pèp Ukrainien. Alò, nan moun ki te sou plato yo, se 2 kònòsò konnen, yo konn domèn nan. Epi, lè jounalis lan mande èske anfèt, nan kad ke Lafrans ta deside oubyen Lewòp ta deside rantre an gè avèk Larisi, se kisa isu an ta ka ye? Youn nan spesyalis yo, san okenn anbaj. fè deklarasyon sa a. Li pa menm nòmal pou nou diskite de sa a piblikman, de yon posibilite ke Lewòp oubyen yon peyi an Ewòp ta antre an gè san couverture de l'OTAN. Nou konnen l'OTAN se trete atlantik ki pèmèt ke oksidantal yo gen yon fòs pou kontrekare Ann di Larisi men pou al kolonize lòt pèp paske nou wè yo nan lòt teritwa, nou te wè yo lakay Slobodan Milosevic, nou wè nèg sa yo e nan debàkeman ann Afrik, an Siri, an Libi e nou konsyan ke donk li pa yon fòs ki la pou defann moun sèlman. Li son fòs loksidan itilize pou l regle zafè l lè l bezwen. Mentnan pou m rezime rapid vit, spesyalis la di ke nou pa menm bezwen dokimante sou reyalite sa, paske pako gen okenn filozòf, ewopeyen ni fransè, ki fè yon analiz estriktirèl sou yon posibilite sa sa ka pote kòm danje, kòm konsekans yon afwontman dirèk ant Lewòp san parapli, lotan, nou konnen ki se gen gran frè li, ki se Lèzetazini. Kounye a, pou ki sa mwen rale nou lwen konsa pou m mennen nou pre, se pou m montre nou, Kote moun ap fè peyi moun ap fè sosyete la kesyon de filozofi oubyen filozòf pa menm filozofi non la nosyon de teyorisyen li gon pwa fondamantal nan destine yon pèp e si nou rive nou gon peyi kote ke Se de moun ki gen de enterè patikilye ki ap trete yon seri de sijè nan opinyon pèsonèl yo san poze sijè a nan tout dimansyon l. Pwochen amandman oubyen nouvèl konstitisyon nou pral genyen an, fò ke li klèman di dyaspora a li fè pati entegrant peyi a politikman, ekonomikman e sosyalman, epi n a defini sa vle di. Sosyete sa nan li menm fè tèt li yon mal paske li pa mete l nan sant de gravite kote ke gen de zekòl oubyen gen de lign de panse ayisyèn ki pou fè ke lòske nou nan yon dyalòg, nou nan yon fenomèn sosyetal, nasyonal pou nou pran l avèk tout avantaj li ak enkonvenyan l,

avantaj li ak enkonvenyan l e kote ke nan konsyans filozòf sa a oubyen gwoup de panse sa a, an n di think tank sa a, kabinè de refleksyon sa a ki pral panse sou enterè peyi a avèk anje sosyal oubyen sosyetal ki devan l lan, li konnen l pral akouche yon bagay ki la ki pou eklere, ki pou eklèsi, ki pote limyè pou lanasyon e pou n konn ki pozisyon ke n ka pran. Sa pa vle di pap toujou genyen ki gen pou ou kont non, men dan lè de ka yap toujou kapab diskite de avantaj avèk enkonvenyan. Kounya m fè anpil pale, m poko debouche sou sa n ta pral pale a. Si nap antre nan sijè jodi a se kisa l ye? Eske pèp ayisyen an avèk leta ayisyen genyen devwa oubyen obligasyon pou kreye kondisyon legal pou fasilite ak favorize Ayisyen pou yon rezon oubyen pou yon lòt. Ki te fòse al evolye anba lòt syèl out ke anba otorite Leta Ayisyen, kote ke pou sa yo genyen kòm bagay, sa yo genyen kòm fòs, sa yo genyen kòm atou kapab sèvi anndan espas Ayisyen an, kontribye a peyi a pou li gade pi devan. Avan menm nou pale de dyaspora d'une manière générale, se lansanb de tout Ayisyen k ap viv andeyò bout zile peyi Dayiti a, andeyò perimèt ki byen defini ke nou genyen. Li konpri moun ki Sendomeng, li konpri moun ki Chili, moun ki Brezil, moun ki Ozetazini, moun ki an Frans, Kanada, ki an Ewòp, an Afrik, e nan lòt pati nan mond lan, Chin, an Azi, si n vle di l konsa. Men mentnan, poukisa sijè sa a li doun enpòtans kapital pou nou trete li, se paske kèlke pa, sè dènye tan, nou konnen ke genyen, dayè Jovenel Moïse nan tantativ li te fè, Nou te wè ke l te prèt pou l te genyen nan lwa ke yo te enpoze l pou l antre nan nouvèl konstitisyon ke nou pral genyen an, pou l te fè ke etranje kapab vin okipe de pòs de wo nivo nan tèt peyi a. Mennan li enpòtan lè nou ap pale de dyaspora pou nou fè diferans de diferan tip de dyaspora. An n di ke gen de Ayisyen nou genyen ki ap viv ilegalman lakay moun, donk moun sa yo se de Ayisyen ilego k ap vin gen otomen nenpòt ki lè. Genyen de rezidan. Sa k pou di a se pou l di. Si yo fi sa pa vo anyen se pou nou fèmen yo pou sa. Pou yon gwo peyi konsa? Oh!

ki ap viv anndan yon espas nan lòt peyi, swa Ayiti gen relasyon diplomatik avè l oubyen l pa nesesè, gen yon nonb de tan ke moun sa a genyen oubyen imigrasyon peyi sa a gen yon jan l favorize, ki pèmèt ke moun sa a kite stati de yon vizitè, li kite stati swa de yon moun ki te nan kad ilegal. Fòmèlman, Leta rekonèt moun sa ap viv yon kote anndan peyi an, li gen papye legal ki pèmèt li fonksyone, ka al travay, e tou depan de jan plan de sekirite oubyen de sante ye, li gen aksè a yon seri de swen bazik fondamantal ke moun bezwen pou fonksyone lò anndan yon sosyete, pou itilize pou kapab omwen vyab. Alò, ann di ke gen de lòt kategori toujou. E lòt kategori sa yo, toutotan ke n ap avanse, ka yo pi sansib ak patikilye. Nou genyen de moun ki, pou yon rezon oubyen pou yon lòt, fè chwa de rejte nasyonalite ayisyèn. Sa sa vle di, ki se krache sou idantite yo, rejte nat yo pwòp yo. Mentnan, èske pa gen kondisyon ki mennen yo a fè l? Èske yo dwe. Stigmatize pou sa? Èske lefè ke yo poze ak sa Di ke yo pa kontribye nan peyi a menm pi byen ke moun anndan peyi a, se poko sa ke pwoblèm nan ye. E nou pa kwè la pwoblèm nan la ditou. Se de moun natirèlman ki dote de bon sans, ki konnen anfèt ki sa zansèt nou te fè e majorite moun sa yo d'une manière générale, nasyonalite ke yo pran, se nan peyi nou yo potko poze ak yo te poze a peyi sa yo te redwi moun sa yo kòm bèt de sòm donk yo pat janm wè yo kankou moun vwa pou yo ta elve yo nan ran moun nòmal pou yo ta konsidere yo kòm sitwayen aparantyè dayè moun sa yo menm nan pwòp Peyi pa yo, moun ki gen koulè nou. Yo fè yo tounen sitwayen de second rang, de seconde zone. Mentnan, nou pa nan yon elan de moralize. Jiska mentnan, nou menm nou gen anpil tan deyò, gen moun ki ka di ou menm k ap pale la sa k di sou pa gen yon lòt nasyonalite. E la kesyon de nasyonalite se yon bagay pèsonèl li ye. Men la n ap pale zafè peyi. Mentnan, majorite peyi, ke w pran doub nasyonalite, li fè w siyen yon papye. E nan papye ke w siyen an li montre peyi dorijin ou genyen an. pou kèlkeswa rezon ke l ta ye, li ta an konfli avèk yon peyi ou pran nasyonalite a, ou ta an konfli avèk peyi dorijin ou an, ou gen yon devwa w sakre pou w pran pozisyon pou peyi sa a. Sètadi, jou yon sitiyasyon plase ou menm, peyi sa a ou adopte a, ou renonse Ayiti pou li a, avèk. Leta ayisyen, le pèp ayisyen, li trè klèman di kisa w siyen. Kounya ou kapab bro diw ke ayisyen ou ye ay nan kèw ou ye. Men nan aksyon ou si yon papye li pa yon nayif li pa inosan e si nap di lè nou gen de dirijan ki pran men yo kleve anlè ki sèmante pou yo respekte konstitisyon pou yo aplikel nan enterè pèp ayisyen an avèk benefis peyi a nap dakò ansanm avèm lè nèg sa yo kòmanse vann bouda peyi a li ba nou yon santiman de de degou li fè ke nou gon anvi moun sa yo menm disparèt nou ta disparèt. Se ki ve dir tou nou menm, nou pa ta kapab an bon granmoun, se pa zam yo met nan tèt nou, nou gen dwa se pou evolisyon pèsonèl nou, nou gen dwa se pou avanse nan karyè nou, nou ta menm ale pi lwen pou n di, se pou n te ka fòme tèt nou, pou n te ka itil Ayiti pi devan. Wè, wè, wè menm la ankò, tou. Sam sot di la yo, yo pèmi pou ou di, pou yo tande e pou nou aksepte. Sètadi, nou pa mete an ri, nou pa mete an koz tout rezon ki trame, ki men nou apoze ak sa. Gen moun ki ta menm di ke Ayiti son peyi kote moun pa ka viv, lè ou bezwen yon paspò e ke ou pa ka jwenn li, wap viv difikilte, ou pa gen tan pou pèdi, gon kote ki fè ou te priyorize tèt ou. Men gen yon lòt gwoup de moun, E nou te pale de rezidan men sa n di menm moun ki rezidan yo n ap tounen sou yo. Gen de moun ki te pati menm lè avè w, ki te pati anvan w, ki fè chwa sa. Pote fado ayisyen an malgre y ap viv nan yon peyi ki ofri yo tout opòtinite apre tan yo fè y ap viv ladan l, si yo ta ni deside pou yo pran nasyonalite yo pa t ap fè l. Donk egziste des haïtiens des sacrifiés. Moun sa lèl repase yon kote, ou non ling, ou nan ling ameriken, ou nan ling kanadyen, ou nan ling fransè, ou pase ou kitel. Dèfwa li menm, li konn bezwen vwayaje, pwoblèm paspò ki poze an Ayiti, nou pap lejitimel non, li pat dwe janm konsa. Nou dwe goumen an Ayiti pou sa pa kontinye. Men mentnan, il existe des moun nan sa yo konn konstitisyon lakay yo di, nan sa kote yo konnen yo sòti, nan sa fyète ayisyèn yo tradwi, Yo deside sou yo menm pou yo pran sa jiskobou. Yo ni Ayisyen, y ap mouri antanketèl. Yo pa wè ki sa pou y al fè kote ke si pat Ayiti pat egziste yo pa t ap janm nan ren moun. Men, n ap fèmen sa toujou paske nou poko vle sijè sa avèk tout frajilite ke l genyen tonbe nan polemik, menmsi se yon sijè ki trè polemik. Lè n ap fè peyi, Nap fè sosyete nap reflechi. Ou pa ka vle vann beurre la epi pou gen lajan beurre la epi pou vle kenbel. M pa bezwen konn rezon ki mennen w ap fè aksyon sa w fè a. Ou trè konnen kisa majorite lwa yo di lè Ayiti ap di lave avèk peyi kote w soti a, Ayiti dwe anba. E lè w fè chwa sa, ou mete tèt ou nan yon posti, kèlkesa w ta ap viv, Ayiti pa kapab fè anyen pou sove w. E ou mete tèt ou nan yon posti, Odela de kontribisyon w ka pote, men Ayiti ap sèlman gen pou l viv desepsyon an e pou l viv fatalite w pou l rive tou an menm tan. Paske lè gen nan nou ki foure kò nou nan yon seri de koze mele, nasyonalite sa yo te ba nou bon genyen ki antre, timoun piti, yo dechoure de nasyonalite a yo voye yo tounen, donk se fatra se poubèl la y ap voye bay Ayiti. Donk lè w fè chwa sa, sèl jan ke Ayiti kapab gen dwa sou, Se lè w bèlmè sa w t al ranplase nan non manman, li choute w, epi Ayiti tounen poubèl la pou w vin tonbe ladan l. E sa n konnen towoutan l ap gen pou l rive depi w nan move liy nan. Men, annou kontinye toujou. Mennan, nou wè ke gen yon tandans, gen yon presyon moun ki nan dyaspora ap fè konprann pou yo fòse Leta ayisyen Aksepte doub nasyonalite oprimabò s on ide ki bèl paske moun yo di w ke wi nou te pati e pa t nou ki te vle ale e ke peyi a dwe kite pòt louvri pou nou pou nou ka vin sèvi. Sa a nou panse lè Ayisyen ap panse pou fè peyi tout bon, lè y ap reflechi an moun entèlijan, yo pa ta ka pèmèt tèt yo pou yo deside san konpetans dyaspora. E je dis bien. Deside san konpetans dyaspora m pa m pa di deside paske konpetans dyaspora pa rete a sèlman moun ki renye nasyonalite ayisyèn nan. Mentnan lè n ap gen pou nou fè peyi, n ap kreye kad nòmal pou dyaspora kapab itil. Mentnan lè m di n ap kreye kad nòmal pou dyaspora kapab itil, anndan dyaspora a nou genyen de etranje ayisyen, dorijin ayisyen. A son lòt bagay li ye. Yon ayisyen ki te pati k viv tout difikilte l li te ret ayisyen li pa gen kè nan yen pou l nan di a leta jou peyi l ale li jistifye se klè sa pa gen kè nan yen paske li te toujou ret ayisyen li vwayaje li viv nan peyi moun yo li rete sa l ye a mentnan lè lakay li pou l fè l Gen dwa tou se opòtinite Genk pat genyen si se pat sa li te fè travay pa sa li ye jiska menanl pa antre nan lig sa men nan tanl fè nan tanl fè deyò nan opòtinite ki te devanl li fon chwal konnen ke li son pyon rezèv pou Ayiti e li fè chwa sa kil plèv kil tòn li deside li ne ayisyen lap mouri ayisyen mentnan sil rive anndan dyaspora gen yon gwoup ki pi lejitim ki pou egzije pou sa chanje menm ki pou fè presyon Se moun sa yo malgre yo nan posture pou yo ta viv yon vi alèz kankou tout moun, yo fè chwa pou ton fado, yon paspò ki se yon limit pou yo a nenpòt ki moman. Paske yo fidèl a sa yo ye, yo fidèl avèk konsepsyon yo de lavi, yo fidèl a konsepsyon yo de batay zansèt yo menm si nou sispann moun. Kounye a, fò nou avanse avèk sijè a. Eske tout sa map di la yo son fason pou mwen mande moun ki gen doub nasyonalite yo pou leta ayisyen pa louvri pòt pou yo sèvi? Lwen de la. Yon moun ki gen doub nasyonalite li gen dwa eksplike w mil e youn rezon se pou l te fòme tèt li, pou l te jwenn avantaj nan sistèm nan. Swa l vin ameriken, li vin fransè, l vin kanadyen, li son etranje. Si an Ayiti gon dezas ki pase, Menm si w te chita w tap bwè avèk moun sa elatriye, avyon peyi kote l te ye a, bato peyi kote l te ye a ap vin chèche l pou l ale, pou l retire kò l. Donk kèlke pa rès chaj la ap tonbe pou Ayisyen. Men nan gen moun tou ki pral di w gen moun ki te gen tout batèk lan, lè Ayiti an danje yo kite tout sa yo te gen pou yo ale. Wi, nou konprann nan 2 ka a, paske nou pa la, nou pa vin. Men, legalman palan, Si yo mande pou tout sitwayen retire kò yo, moun sa son sitwayen etranje l ye, li sispann ayisyen menm si l te ne menm kote avè w, li te manje diri, li te fè tout sa l te fè, li te ale, li te viv peyi a nan moman l te pi byen pase w, li pati l ale. E nou pa diskite sou sa. Mennen fò nou bay altènativ kounye a. Eske leta ayisyen pa dwe kreye kondisyon? Sètènman. Men menan li trè enpòtan nan moman ke n ap viv yon sitiyasyon kominote entènasyonal la ap itilize ni moun k anndan ni moun ki deyò peyi a pou detounen m e la m konnen ke apwòch ke m pral pran li valab pou Ayisyen paske peyi Dayiti li evolye sou latrètriz donk li trè enpòtan pou nou pral mete de paramèt pou pèmèt ke Ayiti kapab tire benefis de pitit li yo nan jan k ap mete l nan fason alèz pou l pa. ekspoze l ak frajilize l pa rapò avèk dè etranje ayisyen oubyen dè ayisyen ki te chwazi pran nasyonalite yon lòt peyi, jounèlman l fas a leta ayisyen, li se yon etranje li ye, l kapab pran posti lòt kote a pou l menm souf leta ayisyen si posib. Ou te fèt yon kote. Kote ou fèt la ou pa jwenn vwa pou sòti pou tout rezon ou oblije gade deyò. Se ke mwen menm mwen pa ekskli ladann. Ou fè chwa. Wè enterè ou, wè Route de vie w. Nan poze yon aksyon, ou konn trè klèman sa l vle di. Kounye a nou pa pral moralize sou li. Men rejte nasyonalite, lè konstitisyon peyi w pale klè sou li, ou se Ayisyen, nou konn jan blan te konn trete nou, nou konnen jan moun sa yo wè nou, lè w fè chwa sa a, m konnen nan konsyans ou petèt, gen dwa se yon kout kouto l ye ou fose fè l, men ou fè l kanmenm. Mentnan de gras, de gras, Nou pa vle pou moun sa yo prezante tèt yo kòm viktim anfèt. Paske si a chak fwa ou nan yon sitiyasyon nan vi an ou deside pou pwòp enterè pa ou, kisa k eksplike ke jou Ayiti nan sitiyasyon, dayè, ou se yon etranje, se pa enterè pa w la w ap toujou fè, se kondisyon w t ap viv, odela ke ou pa t ou kite Ayiti, w al viv nan lòt syèl, ou gen yon minimòm pou w ale, ou ale pi lwen, kote ke ou krache sou idantite w, ou rejte l, ou pran yon lòt ki pa ou. Mentnan, m twouve l trè mal. Pou ta premye moun kap plase pou prezante w kòm yon viktim en ou pa viktim nan en e benefis wap benefisye se enterè w ki pase devan. Mentnan a nenpòt ki lè nap panse zafè peyi nap panse sou moun ki ayisyen ki pa gen pòt de sòti ki pa gen lòt altènativ yo. Peyi sa a nap panse sou moun ki pou wè enterè l dabò e pou l wè enterè pitit vrè pitit li yo ki pa gen ni avyon ni bato ki ka vin sove l. Kounye a, ki altènativ ki genyen pou nou pèmèt ke moun sa yo ka itil peyi a? Pa gen okenn dout pou evite konfli, paske nou pa bliye lafè de Luders, on Alman ki te la epi yo te fòse Leta Ayisyen bay konbyen kout kanno. Michel Martelly, nou konprann tout sa l t ap fè yo la epi menm mare yo pa ka mare l paske l se yon sitwayen ameriken. Donk nou viv reyalite sa a, nou wè Laurent Lamothe, Laurent Gagot tout sa yo esal fè. Nèg yo kraze yon kòb CIRH, yo ouvè bouda peyi a, yo bay Clinton li. Sa m ap di an la, sa pa vle di pa gen Ayisyen ki pa t gen doub nasyonalite k fè l nan. Li pa la men sa k te fè w al pi lwen nan apwòch lan wi. Men nan, ou te fèt yon kote, ou chwazi renye kote ou te fèt la. Ou siyen yon papye ki montre jounèlman kote w chwazi a nan konfli avèk manman w kote w fè a, ou dwe kanpe nan kan an. E w konnen si w pa kanpe nan kan an, peyi sa li menm li gen mwayen, si l met men pou Ayiti pa ka fè anyen ankò. Ou sispann Ayisyen sitwayènman. Ou vle sèvi peyi w. Ou rann ou kont ke pwojè de vi ke w te fè a, Ayiti abite ante nanm ou kankou yon move nanm. Lonbrik ou te pante an Ayiti, tout sa k pou te ale, ou fin viv tout bagay yo, men w rann ou kont ke manman w nan soufrans lan, sa w genyen fò w ka vin sèvi l. Men pa gen okenn pwoblèm nan sa. Sa w te fè al defèt li menn. Ou pa ka ap fè presyon sou Ayiti pou Ayiti aksepte doub nasyonalite w la menn. Lòbèy ou t al fè a an deyò pou te krache sou souverènte w la al defèt sa w te fèt la menn. Li senp. Donk Leta ayisyen ba w posiblite, sa w te, a sa w t al makònen kò w la, depi w demakònen kò w, ou tounen Ayisyen, Lè lap dil avèw lap dil avèk yon ayisyen klè. Jou fon bagay li ka kenbewl pannul fout ou nan prizon san kenn presyon diplomatik pa balil. Men nou pa ka gen 4 milyon moun ki deyò mèt la an nou di si n ta gen 25 a 35 pousan ladan yo men ta gen 1 milyon ayisyen ki se etranje an yon peyi k pa menm kapab pwoteje tèt li kòripsyon anvayi pasi pala nou menm ki nan dyaspora nou amize nou Nap fè dayè m pase yon ti ekstrè nan yon video kote ke gon dam kap di w ke dyaspora ayisyen an nou planifye sou mizè moun yo e pil zam kap an ayiti yo gen moun la kap voye zam bay izo epi kòmsi pou ta di m kòmsi pou wap fòse pèp sa pou lap fòse pran w jan w ye a non lòbèy ou tal fè a tenten w tal fè al te fèt li paske se te ou te fè chwa sa pou te enterè de vou ou te al li mentnan si w vle pou w vin sèvi peyi dayiti w gon sèl chwa pou w fè mèt la Nan sa w te foure kò w la, retire kò w ladan menm. Kounye a n ap fè presyon sou Leta ayisyen ak pèp ayisyen pou mande vote doub nasyonalite. Nou panse Ayiti gen kapasite pou jere malpwòpte sa a? Nou panse Ayisyen, Leta ayisyen gen kapasite pou goumen avèk lemond pandan l pa menm ka jere ti espas kote l ye a? Si w se te yon Ayisyen ki te moun tout bon, ou te renmen peyi w, ou t ap di, Ey, m te fè yon move chwa menn. Oubyen m te fè yon chwa, te gen yon sikonstans ki te fè l. Mwen konn tèt mwen, m pa konn lòt moun ki genyen yo. Ha, yo ka pran nenpòt etranje ki te leve fèt epi yo vin pran la vin ale? Non. Si yon moun ki nan dyaspora ou vle sèvi peyi Dayiti, ou gon chwa. Sa w te fè w ap al defèt li pou al sèvi Ayiti toutouni an Ayisyen. E jou w fè yon tenten, e fòk Leta Ayisyen nan nouvèl konstitisyon n ap mete a, kit yon Ayisyen, se yon Ayisyen natif natal, ki pa t janm vwayaje, Kit son Ayisyen ki te gen nasyonalite, ki rejte nasyonalite a ki vin jwi kòm yon ajan doub, depi nou pran l ap konplete avèk yon ajan de lèkstrè se mete l sou plas piblik pou n pou n pannen. Nou dwe tounen avèk pèn de mò pou moun k ap trayi peyi a. Nou dwe tounen a pèn de mò pou moun k ap gagote lajan peyi a. Nou dwe tounen a pèn de mò pou moun ki fè Ayisyen ap kokoratizè. Doumèt nan, doumèt nan se la pwoblèm nan poze. N ap di pil moun sa yo, ki te fè chwa renye nasyonalite ayisyèn nan pou enterè, pou kras manje, pou avantaj, pou avantaj, whatever sa l te ye a, m pa konnen, pou kèk menm pèsòn, pou, gade, pou rezon ki plis valab dan lemond. Ou vle vin sèvi pèp ayisyen an? Vin sèvi pèp ayisyen an toutouni, an ayisyen. Pou jou foure zago w nan yon bagay ou fè l, pou leta ayisyen pa gen pou l pral deal avèk yon leta etranje, pou yon moun ki te fèt bò isi an k al foure kò l nan gògmagòg, epi pou n al ap pran yon konstitisyon pou n al adap, nan, pou n al adapte l sou gògmagòg. Malpwòpte w te fè a al korije l. Epi vin toutouni. Ou konnen depi w fè lòt ou fèmen l. Oprimabò nou dwe di sa, nan sitiyasyon Ayiti ye a, li bezwen tout pitit li. Men Ayiti dwe kreye de kad legal pou l pwoteje tèt li pa rapò avèk pitit ki te renonse avèk matènite yo, pa rapò avèk pitit ki te fè chwa e foure yon lòt leta nan mitan li menm a relasyon li menm a manman l pou de kondisyon. Eta Ayiti ye a, nou gen devwa pou n kanpe goumen ni sou tèren an ni a distans tout jan n kapab pou sa chanje. Men si nou chanje nasyonalite nou tou, fòk nou konprann ke nan jan nou pral abòde Ayiti, Ayiti dwe chanje rega li pa rapò avè nou. Paske nou ka tounen yon antrav, nou ka pèmèt ke Ayiti tonbe nan sa pou l pa ta ye avèk moun ki ne bò isi a. E kote ke nou al pran a adikrankran sa ke nou foye nan do nou yo, jou nou fon salte nan sosyete sa a yo, y ap dechèpiye n de tout sa n te ye, y ap voye n kan kon fatra anndan poubèl Ayiti a. Donk kèlke pa, chwa sa l kapab mezire avèk letan, l te byen peze, Men, nouvèl Ayiti ke nou bezwen an, li dwe dabò fèt sou Ayisyen ki dabò pa janm trayi, Ayisyen ki aksepte viv nan peyi yo, e Ayisyen ki, pou premye Ayisyen, menm mwen menm ki deyò si m ap vini, m dwe gen yon amabilite yon jan pou m ye, petèt lè a va analize kontribisyon m, mwen te fè sakrifis lan, men ok, konpetans mwen la va jije. Men m pa ka deside pou m mande ke m se premye sèvi pa rapò avèk sila ke peyi a monte kont yo menm. E an menm tan tou, yo menm ki fèmen nan kote yo ak pa janm wè limyè, Nou pa ta kapab ap monte yon peyi pou nou pa pèmèt moun ki wè limyè yo pou yo ka pote l vini. Men, yon moun ki gen doub nasyonalite ka sèvi nan nenpòt nivo nan administrasyon men, pòs elektif lan si pou n ta deside, pa konn si moun sa yo ka kazèk, yo ka azèk men menm majistra fò n ta trè limite. Yo kapab petèt yon, m pa konnen, yo kapab sèvi nan kote teknik, teknokrasi. Men nou pa dwe ba yo pouvwa pou y ap ka negosye bagay ki pou fè ke kote gen konfli denterè pou Leta Ayisyen ak pèp Ayisyen soti viktim. Nou fè vi n ap vode nan sitiyasyon sa yo. Konstitisyon Delano Roosevelt lan se sa l te louvri. E tout konstitisyon k ap fèt yo blan se wout sa l bezwen fè paske richès Ayiti yo, yo bezwen gen garanti pou espas la flou pou yo gen yon pakèt bann etranje-Ayisyen melanje ki pou fè l. E sa m sot di la l valab nenpòt Ayisyen. ki trayi, ki trete avèk yon ajan de letranje, kont enterè pèp ayisyen an, kont enterè peyi Dayiti, kont enterè lwa ayisyèn yo, nou dwe mete lwa pou n pann yo sou plas piblik, pou n dezankouraje yo vann peyi sa a. Paske depi aprè lanmò Desalin, se trèt k ap mennen peyi sa a. Nouvèl Ayiti n bezwen an, fò n santre l sou enterè vrè ayisyen, sou vrè enterè ayisyen tout bon yo, vrè enterè ayisyen k ap viv ann dan Ayiti yo, pou Ayisyen ak Ayiti. E pou l tounen yon espas pou moun ki t al vann dinite yo ka tounen, pou moun kankou m ki t al vann bòl ble nou, pou n tounen al fè peyi n pi gran. Mentnan, se pa paske mwen nan sitiyasyon an, ki dwe pouse ke m al wè enterè, pa gen enterè nan sa. Pi gwo enterè ke n gen se menm Ayiti, fò n kapab mete dè lwa, dè strikti ki fè ke tout moun pa nou menm. Gen de chwa ke n fè nou responsab de chwa n. E apati de chwa ke n responsab la, pa gen asòti w de la. Lè nou la nou se etranje ayisyen nap tann ke yo fin sèvi ayisyen yo dabò ke ayisyen yo fin òganize yo sou yo menm pou yo deside e pou yo ba nou plas men nan limit chwa ke n te fè. Ke Bondye lavi a pwoteje nou. Parole du souverain philosophe analphabètement vôtre Ayibobo. Respekte. An pasan nap envitew peze ti pous ble a, kòmante avèk pataje konteni an pou kapab ede plis moun wèl e sitou sitou pa bliye abòne avèk chanèl la si w potko fè sa se meyè fason w ka ede travay sa grandi meyè fason w kapab ankouraje n pou nou pwodwi e pou nou grandi yon kominote ki bokou pli grand e ki kapab pèmèt nou gade devan e grandi ansanm. Mèsi de konpreyansyon w.